Nan videyo sa m pral moutre w kòman ke w kapab ranpli fòm I-134A an pou kont ou. Ok, so nou pral moutre w kòman w kapab fè l de kòmansman jiska lafen. Ok, premye bagay w ap bezwen, nòmalman, jan ke n te di an, w ap bezwen yon email adrès, e spesyalman, e si ke w rive nan pati videyo sa, se ke ou te deja kreye akawont ou ansanm avèk uscis, ok. So wap bezwen pou ale nan nan sou lyen sa ok ki ki make my account uscis dot gov e ou pral ekri email ke ou te kreye account lan pou kapab gen aksè ansanm avèk fòm nan ok ekri email lan lè w fin ekri email lan wap mete password ou Ok. Lè w fin mete password ou, ou klike sou sign in. E normalman, y ap voye normalman y ap voye yon kòd ba ou sou email lan. Sa k fè ke m te di w email lan vrèman enpòtan. E kounya la, lè w fin pou al chèche kòd lan. Lè w fin pran kòd lan, ou pral kopye l lan. Lè w kopye l la, ou fè submit. Apre ou fin fè submit, li pral lage ou nan account lan. Ok, so sa se account ke m kreye pou moun ke m pral, you know, ke m kreye pou m al ranpli fòm sa. Nòmalman m te deja kòmanse fòm nan, men m ap toujou e moutre w li de kòmansman jiska la fen. Ok, so m prale nan continue la pou m kapab gen aksè. ansanm avèk fòm nan. Premye bagay ke w ap wè, w ap wè ke yo ba ou premye pati sa. Sa se premye pati pou nou kòmanse. W ap wè l make Getting Started. Premye kesyon an, yo mande w pou kiyès ke w ap ranpli fòm sa. Donk, kesyon sa li menm se yon sèl opsyon yo ba ou. Ou seleksyone l, si w potko seleksyone l, ou seleksyone l. Epi la. E nan premye seksyon an yo mande prenon moun nan, given name, ok, avèk non de fami. Epi anba la yo mande eske moun sa li menm te itilize lòt non depi lè l fèt, eske l te gen lòt non. E moun sa pa t janm itilize lòt non, nou mete non. La w ap wè te eske se yon òganizasyon ou byen yon gwoup de moun ou byen yon lòt antite ki ap bay sipò a. Se te yon òganizasyon, ou t ap mete non òganizasyon an la ou byen si se te yon gwoup eksetè ou t ap mete l. Kounye a, nou prale nan lòt paj lan. Ann klike sou Next. Rèk kounye a, lòske nou fin klike sou Next, se la ou pral mete kontak, enfòmasyon pou moun nan. moun kap bay esponso a, wap mete nimewo telefòn ni, wap wè la ke mete nimewo telefòn ni, etan done mobil lan avèk e telefòn moun sa yon sèl nimewo l gen, nou jis klike sou sa, nou tcheke l, li vin parèt anlè a, li parèt anba tou, ok, epi email adrès esponso a. Si e nòmalman email adrès sa vrèman enpòtan e dayè se avèk email sa ke nou te kreye akawont pou sponsò a kapab ranpli fòm nan. E an apre, lò desann an ba, se la ke ou pral mete e mailing adrès la. Donk sètadi ki kote moun sa resevwa E dokiman li yo. Ki kote moun sa resevwa mail. Ok e wap wè anba la kote an joun nan la yo di ke adrès sa sipoze nan Etazini. Ok so la sou vle ou ka pa mete non moun nan, non sponsò a ki make and care of names. Ou ka mete non sponsò a sou vle la. E pi ou pral ranpli enfomasyon nan ki peyi. La ou mete ki peyi. La a wap wè n klike Etazini, wap wè se sèl opsyon yo bay tou dayè. Epi anba la se kote ke ou pral mete e adrès, wap mete non e street lan, city, vil oubyen eta avèk zip kod la. Yo pral mande w anba la eske mailing address lan li menm bagay ansanm avèk kote moun nan rete, sa yo rele physical address. Donk w ap mete yes. Si ke moun nan e, si adrès la pa menm, w ap jis mete non. Ok, lè sa w pral bezwen pou ta antre yon lòt adrès pou moun sa. Etan done ke moun sa genyen menm adrès kote l rete a avèk. kote l resevwa adrès kote l rete a avèk kote l resevwa mail m jis fè yes kounya nap fè next kounya lòske nou fin fè next li ba nou opsyon sa la kounya kote ke nou pral mete dat nesans sponsor a anote ke lè wap antre dat lan se mwa dabò. avèk jou moun nan te fèt lan epi tou ane. Epi lè w pral mete e nan ki vil moun nan te fèt, Ayiti, e nan ki jeneralman pa gen eta, so la ou kapab mete e sou vle ou kapab mete nan ki depatman. E ou kapab mete nan ki depatman la. Si moun nan se lwès li soti, sidès, etc. Ou kapab mete depatman la pou moun sa. E pi anba la, kote ki make country of birth la, ki kote moun nan te fèt. Sètènman, moun sa te fèt Ayiti. Ou seleksyone, ou mete Ayiti la. Kounye a nou pral desann. Kounye a, lòske nou desann, li pral ba nou ti bagay sa la ki make ki sèks moun nan, ki sèks sponsò a. Donk, sponsò sa a li menm se yon male, nou mete male, si l te yon gason, si l te yon fi l, n ap met female, e si l te èks, si moun nan, ou konnen, gen moun ki pa espesifye ki idantite yo, nan done moun sa a. idantifye idantite l, n ap jis mete mèl pou li. Alright. Kounye a, lòske nou fin fè next nan lòt paj la, li vin lage nou la. La, se kote ke ou menm ou pral bay ki stati moun k ap ranpli fòm nan. Sètadi sponsò a. Ok, moun k ap bay sponsò a. Donk pou moun sa, moun sa son moun ki genyen green card li, sa vle di l gen rezidans li. La nou mete lawful permanent resident. Si moun nan se te yon US citizen, nou tap klike US citizen. E pi si moun nan pa egzap te genyen e an di TPS, pa bli en de di yon moun ki fè TPS kapab rempli dokumen sa. E ou tap jis fè order. etan done anlè a la pa gen seleksyon pou ti pyès lan, ou tap jis fè order, lè w fè order pa bliye moun ki fè ti pyès lan yo sipoze ba li ti pyès e pa moun ki genyen aplikasyon pou ti pyès non, se moun yo granted ti pyès se sak fè si w ap mete ti pyès ou sipoze mete.

e ranpli fòm sa. Etan done ke moun sa li menm se Green Card ke l gen, nou jis kite l avèk Lawful Permanent Resident. Kounye a, pou moun sa ki genyen Green Card la, gon enfòmasyon ki vrèman enpòtan yo bezwen nan Green Card la ki se sa yo rele Alien Number, oubyen E-Number. Jeneralman, ki se anviwon 9 9 dijit, 9 chif. So, ou prale nan green card la, etan done ke moun sa li menm se green card ke l genyen, ou prale nan green card la, ou pral gade nan nan kote ki make uscis number a. Se li menm ki e number a pou moun sa. Ok, ki se anviwon 9 nimewo. Si se te, si yon moun ki te genyen citizen, Moun sa tou ou te ka al gade nan baye papye citizen li an, ou ta sipoze wè yon nimewo ki kòmanse pa E oubyen pa A. So, nimewo ke w ap wè an, se li menm ki rele E number. E menm jan pou yon moun ki fè tps, moun sa tou li genyen alien number. Ok? E de menm pou yon moun ki ke yo bay azil. Donk, moun sa tou ap ka jwenn e nimewo sa nan kat azil la, nan kat tps lan, nan kat green card la, etc. Kounye a pa anba la, se kote ke ou pral mete nimewo sosyal sekirite a. Jeneralman moun sa yo genyen yon nimewo sosyal sekirite. Depi ou gen tan tonbe nan etap kote ke yo apwouve tout dokiman ou, se sye ke ou gen tan gen kat ou nan men ou, e nòmalman, ou ta sipoze an mezi pou gen sosyal sekirite a. Si tout fwa moun nan pa gen sosyal sekirite, pou yon rezon pou yon lòt, l ap jis fè I do not have a US social security number, l ap jis klike sou ti box sa. Li genyen nimewo sosyal sekirite a, epi nou jis antre l. Ou menm w ap fè de menm depi w genyen yon nimewo sosyo. Kounye a, n ap desann anba paj lan, w ap wè gen yon kote ki make uscis online account number. Moun sa pa genyen l, e si w pa genyen l tou ou menm, w ap jis tcheke li epi ou tcheke li pou di ke w pa genyen l. Epi anba la, li vrèman enpòtan pou ou mete, pou sponsò a mete ki relasyon ke li menm li genyen ansanm avèk moun l ap bay sipò a.

papa biyolojik, eksetera, eksetera, eksetera. E la tou, si se te yon travay ki tap bay esponsò, pa wè pou wè yo mete employer. Employer se pou travay, employee se pou moun kap travay la, eksetera. Sa ou pa twò bezwen konnen yo. E si tout fwa ke moun kap pran pli an pou an se pa travay la. E pi la tou. Si ke moun nan pa vreman gen yon lyen, ou ka toujou klike sou not specify. Men pou moun sa, moun sa kap rempli fòm sa li menm, se se ti moun ni, ou ap jis ale nan biological child. Ok? E pi nou mete lò ap lò ap chèche nan biological child la, li vreman enpòtan pou mete

Si w se yon moun ki retired, ou mete retired. Oubyen nenpòt lòt stati ou ta genyen, w ap mete other epi tou w al espesifye l anba la. Si gen yon moun ki genyen pwòp biznis pa li, l ap jis klike la tou paske l make self employed paske w ap travay ansanm avèk tèt ou. La li menm li mande ki. Tip de travay ke w ap fè. Eske ou son anplwaye? Ok, la ou menm eske ou anplwaye tèt ou? Donk, etan done ke moun sa li menm li son anplwaye nan yon travay, l ap mete I'm currently employed as. Ok? Lòske ou fin mete sa, li pral di ou ki tip de travay ke w ap fè nan travay ou a. Ok? Employed. As what? Donk la, se la ke ou menm ou pral mete non oubyen deskripsyon travay la. Ki tip de travay ke ou ap fè. Pa egzanp, si w se yon moun ki, si w se yon chèf ke ou ye, se manje ou ap fè, ou ka mete cook. Whatever sa w ap fè an. Si w ap travay nan maintenance, ou ka jis mete maintenance, etc. Ou jis bay yon ide de ki tip de travay ke ou ap fè. Kounye a. E nan kote ki make name of employer an, sa a se la ke ou mete e non e travay ke ou ye an, oubyen non konpayi ke ou ye an. Ok. La nou mete l. Ok. Kounye a lòske ou fin mete non konpayi ke ou ye an, kote ou ap travay la, si w pa ap travay a tèt ou. Ou pral desann, ou pral mete adrès kote konpayi sa ye li menm. Premye kote nan peyi kote li an, country, se United States, ou mete l. Ou pral mete non street lan. Ok, so ou mete street name nan. Lè w fin mete street name nan, ou mete city. Ou met stay pa note ke adrès sa se pa adrès pa w ni se pa adrès benefisyè an se adrès travay la lèske nou fin fè next li pral ba nou pati sa se la ke nou menm nou pral mete enfòmasyon sou sou non sèlman wap kontinye bay enfòmasyon sou tèt pa w men sou tout depandan ke ou menm ou genyen yo lèske nou di depandan donk depandan se yon moun ki sou kont ou ok.